Bon, se Gelin ankò, m ap kontinye avèk refleksyon ekoteyolojik pou Ayiti, repa nimewo 23. E jan m te anonse l nan fen repa nimewo 22 a, jodi a nou pral gade yon sòt de refòm agrè ke Neyemi nan Ansyen Testaman an te fè. Ou konprann? Paske se. Refleksyon pou Ayiti men n ap toujou gade sa ki posib epi n ap pran natirèlman dè egzanp nan istwa biblik lan pou n wè ki jan moun ki kwayan ann Ayiti kapab enspire e resevwa kèk enspirasyon de sa k gen l ap pataje la a pou wè ki jan yo kapab kontinye fè dè choz. Donk, jodi a, jan m te di l lan, se refòm agrè Neyemi nou pral pale de li. E men ki jan sa te kòmanse. Si nou li liv Neyemi an nan Ansyen Testaman, nan premye chapit lan, twa premye vèsè yo, li di konsa, Neyemi, papa Neyemi se te Akalya, misye di nan mwa, yon mwa k rele Kislou, Kislew oubyen jan yo di l la, nan ventyèm ane, li te nan Siz, kapital, nan kapital la, epi gen youn nan ansyen.

Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donk se rapò sa a ke yo bay Neyemi paske Neyemi wè nèg yo vini, l poze yo kesyon, li mande yo kijan lakay ye? Epi yo di l ke lakay an delabreman nèt, lakay an dezast. Nou kapab sonje nan repa nimewo 21, m te pale de yon mesaj espesyal ke. pwofèt Jeremi te bay pou moun sa yo ki te ale an kaptivite. Li te di yo, Nou pral pase yon pakèt tan kote n prale a, donk se pou nou fè pitit, marye, fè pitit pou popilasyon nou an kapab grandi, epi bati kay epi fè jaden. Donk, sanble pami moun ki te tande mesaj sa a, ki te obeyi li, ki te fè pitit, sanble Akalya, ki se paran Neyemi, kapab youn ladan yo, paske sanble ke Neyemi se lòtbò a l fèt. Neyemi fèt an kaptivite. Men piske yo te toujou kenbe kilti yo avèk istwa yo, li t ap mande ki jan lakay ye epi yo di l lakay pa bon. Alò, Siz la se kapital, li pa kapital Babilòn, paske se Babilòn ki te anvayi, ki te kraze zòn nan, mennen yo ale, epi kèlke tan apre Babilòn tonbe, wayòm dè Mèd e dè Pèrs, Pèrs se ansèt Iran, moun sa yo vin anvayi zòn nan epi yo kontwole l. Donk se nan wayòm sa ke. Neyemi li menm tap tap leve. Sus se la ke l ye, kapital la, epi Babilòn se la ke l ye. Donk, tout mesye sa yo te anvayi tout zòn nan, yo te kontwole li. Epi, Neyemi li menm se nan kapital nouvo anpi la ke l t ap viv, lanpi dè Mèd e dè Pès. Se la misye t ap viv, kontrèman a Dànyèl li menm ki te viv nan Babilòn. Nan ansyen kapital, alò, nan kapital Babilòn, nou konprann? Donk, se konsa l te ye. Donk, lè yo, lè Neyemi mande ki jan bagay la ye lakay, yo di lakay pa bon menm, lakay nan delabreman, lakay kraze, miray yo kraze, miray ki te konn pwoteje vil la yo kraze, epi yo nan, yo nan, yo, se lafimen, se dife, se dezas, enpe, enpe kò, menm jan ke. Moun viv ansanm yo mete pòtoprens kounya ou konprann donk depi yo antre yon kote se kraze se boule se dezas se se se dezespwa ou konprann se konsa Neyemi te resevwa nouvèl la men nouvèl la pat fè Neyemi byen yon lè pandan Neyemi nan travay li nan Neyemi chapit 2 e lap sèvi wa a ki ki nan kapital Siz la ki nan kapital sa a men se pa Babilòn epi wa a wè misye pa figi misye pa bon wa a mande misye sak pase epi misye pale avèk wa a epi e le wa a me di ke demandes tu? Epi pandan anvan misye bay wa a repons la, misye di, Je prie le Dieu des cieux, li priye nan kè li, epi li mande wa a, li di, Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agreable, envwa mwa an Juda, vers la ville des sepulcres de mes pères, pou ke je la rebâtisse. Donk lè misye tande bagay la pa bon. Epi wa a mande misye, Kisa w vle? Misye di, Si w vle, mon wa, si wè m agreyab devan ou, e si w dakò ak lide a, voye m al retounen pou m ka bati, rebati vil la, paske li kraze, moun yo nan povrete, moun yo nan delabreman, e se lafimen toupatou. Wa a dakò avèk misye, e si w kapab kontinye li nan rès Neyemi chapit 2 a, wa a voye misye ale. Wa a voye misye ale, li ba li lèt. Konprann? Li ba l resous, epi misye al, misye fè vwayaj la, li rive Juda. Epi misye ap pale avèk ansyen yo ki te rete Juda, li di yo konsa, Vou vwaye le malè, le malere eta ou nou sòm? Jerizalèm è detwit, paske Nebikadneza te kraze Jerizalèm, e sè pòt son konsime par le fe. Epi misye di, Vene, rebatison la muray de Jerizalèm, e nou ne seron pli dan lopwòb. Donk se objektif lan sa. Misye di, Venez et rebâtissons la miraille. Alò, sa m ap gade jodi a se la Réforme agraire de Néhémie, men Néhémie di an nou rebati miray Jérusalem. Ou ka mande ki sa, ki rapò ke sa gen avèk Réforme agraire? Nou pral rive ladan l, nou pral rive ladan l tou suit. Men an atandan m ap raple w si w poko abone a chanèl la, abone, klike sou ti klòch lan, paske gen plizyè moun ki abone epi yo chak tan yon nouvo videyo tonbe yo di m yo pa wè li, Youtube pa voye notifikasyon an. Pou yo. Donk asire w ke w klike sou ti klòch notifikasyon an. Epi si w renmen videyo a ba l yon pous renmen li pataje l avèk yon zanmi w. Natirèlman si w gen kesyon oubyen kòmantè mete yo anba videyo a epi m ap kapab pataje lide ansanm avèk ou. Ok pou n ale nan refòm agrè Neyemi te antreprann nan ou kapab jwenn sa nan Neyemi chapit 5 an n ap gade vèsè 10 avèk vèsè 11. Neyemi kòmanse pale avèk moun yo. Epi li vin rann li kont ke gen anpil moun nan zòn nan, anpil malere ki pèdi tè yo, epi yo tonbe nan dèt. E pami moun ki te rete nan zòn nan tou, genyen ki ap akimile richès, paske y ap pran tè ti malere yo, y ap prete yo kòb, epi y ap rann lavi a pi difisil pou yo. Epi men sa Neyemi di, li di, Mwa osi e mè frè e mè sèvitè, nou lè avon prete de lajan e di ble. Men sa premye bagay Neyemi di, Neyemi di, Abandonon se kil nou dwav.

Paske li vin bati muray de Jerizalèm, men, bati muray de Jerizalèm, bati tanp la, san chanje lavi moun yo ki pral fè sèvis nan tanp lan, l pa fè sans pou li. Donk, li rantre nan yon refòm agrè, kote l di, tout moun ki te pèdi tè yo, akoz ke yo te dwe, oudimwens yo te, yo te ipoteke li, yo te prete lajan sou tè a, yo bay papye tè a, paske yo te gen papye, yo bay papye tè a, yo ba yo lajan. Neyemi di, an nou abandone tout kòb ke yo dwe nou. Epi jodi a menm, an nou remèt tout moun sa yo tè yo, an nou remèt yo jaden, jaden rezen yo, an nou remèt yo jaden olivye yo, an nou remèt yo kay yo. Sa vle di ke refòm ke Neyemi fè a, li fè ke moun ki te pèdi tè yo rejwenn tè yo. E non sèlman yo rejwenn li, Yo jwenn lajan tou, lajan ke yo te dwe, yo abandone dèt yo. Paske, Neyemi rann li kont ke rebati lavi moun nan Jida e nan Jerizalèm, li pa p posib si se mi sèlman ou bati. Sètadi, si ou rebati miray la, pou ou rebati tanp lan, ki se mi sèlman, li pa p posib si ou pa rebati lavi moun yo tou. E anpil nan moun sa yo, se agrikiltè ke yo te ye, donk li fè yon refòm agrè, kote l fè tout grandon yo ki te rete pou yo remèt tout ti malere yo tè ke yo te pran nan men yo, remèt yo papye tè yo, epi si yo te gen dèt pou yo, abandone dèt sa yo. Donk, se refòm sa a ke Neyemi te fè. E, epi, si w al nan Neyemi chapit 10 vèsè 35, gen yon lòt bagay li di la ankò. Li di ke nou rezolim dapòte chak ane a la mezon de Letènèl, ki, ki se kay la, tanp lan, lè premis de nòtre sòl, kounye a tout moun kapab fè li paske tè yo retounen nan men yo, e lè premis de tou lè fwi, de tou lè zab. Don, donk, pwiske malere yo, yo vin re, retounen genyen kontwòl tè yo ankò, donk yo kapab deside pou yo pote rekòt ki fèt sou tè sa a nan tanp lan kòm yon sèvis a Dye, chak ane. Paske tè a vin tounen pou yo ankò. Donk, Neyemi fè refòm agrè sa a pou rann ke sèvis espirityèl ke pèp la te vle fè a, li kapab gen mwayen pou l fè l. Èske m pa konn si w si n wè sa m ap di a la a? Li pa senpleman rebati miray Jerizalèm, li pa senpleman rebati tanp lan, men l rebati lavi moun tou ki pral fè sèvis nan tanp lan e ki pral pwoteje miray la. Sa k te pèdi tè yo, Li fè yo rejwenn tè yo. Sa k te pèdi jaden yo, li fè yo rejwenn jaden yo. Sa k te pèdi kay yo, li fè yo rejwenn kay yo. Paske li rekapitalize moun sa yo pou ke vil la kapab rekonstwi, miray la kapab rekonstwi, epi tanp la kapab rekonstwi. Rezon an sèke yon moun, yon imen k ap viv sou tè a, nou se yon melanj antre de mond diferan. Nou se yon melanj antre mond fizik sa a ke n ap gade la a, ki gen bagay materyèl ke nou ka manyen yo, e E mond espirityèl la? Nou se entre les deux. Nou pa senpleman matyè inikman san pou san, nou pa senpleman espri inikman san pou san. Nou se yon melanj entre les deux. E sa k fè Jezikri te di, Lòm ne vi pa sèlman de pen, men de tout pawòl ki sò de labouch de Dye. Donk, nou pa ka privilejye yon sèl bò nan egzistans nou, paske nou se yon èt ki konplèks, epi neglije lòt bò a. Si nou okipe bò materyèl la sèlman san n pa janm okipe bò espirityèl la, nou pa ladan l. Si nou okipe bò espirityèl la sèlman san n pa janm okipe bò materyèl la ebyen nap mouri nap kite kò fizik sa ou konprann paske nou se yon melanj de 2 mond donk Neyemi te rann li kont ke poul fè revèy espirityèl sa poul rebati miray de Jerizalèm poul remete tanp lan kanpe fòk li fè yon refòm agrè pou moun ki te pèdi tè yo kapab rejwenn tè yo dak sa se yon bagay ki trè enpòtan nou ka ale pi fon ladann men m pa prale twò fon kite m montre w yon bagay. Refòm agrè se yon bagay ki toujou diskite an Ayiti. Konprann? Nou kapab sonje an 87, pou moun ki kapab sonje, te gen yon gwo masak ki te fèt nan zòn Jan Rabèl, kote près, yo di prèske 150 moun te, peyizan te pèdi lavi yo, kote yo ta pral fè re, re, yo ta pral fè reklamasyon pou tè. Epi grandon yo pa t dakò, se te yon gwo bri bagay sa te ye. Grandon yo te gen mwayen. Yo te mete wonn moun avèk zam pou defann yo, malere avèk manchèt pou defann yo, epi yo defann yo, yo atake ti peyizan ki t ap fè tèt kole pou al reklame yon seri de tè, paske pa t gen refòm agrè ke okenn leta te fè nan zòn nan. Donk, ti peyizan yo vle vini pou yo pran tè yo, grandon yo pa vle bay tè yo, Epi, goumen pete, yo pèdi lavi yo anba kout manchèt, anba kout fizi, anba bal. Sa pa t rive nan tan Neyemi an, paske Neyemi te pale avèk lidè yo pèsonèlman, li di yo, Tout ti malere ke nou te pran tè nan men yo, annou remèt yo tè yo, epi yo te dakò. Refòm agrè ann Ayiti se yon bagay moun toujou etidye. Men yon atik ki di Konfli teryen e refòm agrè nan laplèn de Latibonit. Se yon atik ki detaye. Tout bagay ki fèt sou sa. Alò, m ap mete sa yo la pou ka montre nou ke pwoblèm nan egziste ann Ayiti. Gen moun ki gade li, byen ke l poko ka rezoud. E se pa sèlman ann Ayiti, enpe patou atravè lemonn. Pa egzanp, m wè yon atik nan yon chapit nan yon liv ki di Redistribuer la terre, bilan et actualités des réformes agraires un peu partout sous terre. Refòm agrè yo toujou fèt. Men nan ka pa nou ankò an patikilye, Gen yon liv ke yon ansyen pwofesè m nan Fakilte Dagwonomi te ekri, se Jean André Victor. Lè misye te ekri liv sa a, l t ap fè vant siyati. Mwen menm pèsonèlman, m t achte yon kopi nan men li. Li siyen li epi l ban mwen l. M peye l kòb li. Epi m te li l. Li rele Sur la piste de la réforme agraire. Se Jean André Victor. Finalman, te gen yon epòk misye te vin minis de lagrikilti tou. Donk, misye te fè kou pou nou. Epi, bon, misye te vin minis de lagrikilti. M te gen kopi sa a Sur la piste de la réforme agraire kote l esplike pwoblematik refòm agrè la an Ayiti. Mwen jwenn yon entèvyou ke misye te bay sou Radyo Ayiti ki disponib an liy nan archiv Radyo Ayiti Entè. Donk m pa mete l la a pou kesyon de tan. Men si w enterese mande m sa anba videyo a m ap mete lyen an pou ou an repons a kesyon w lan. Epi w ap ka klike sou li pou w tande kijan misye esplike sitiyasyon refòm agrè la an Ayiti, poukisa l nesesè epi kijan moun kapab fè l. Donk, m mete bagay sa yo pou ka montre ke se pa senpleman nan epòk Nehemi, nan Israël, nan Ansyen Testaman sa te yon pwoblèm, sa se yon pwoblèm li reyèl pou nou. E se, m panse, ke lidè pwotestan yo dwe byen konprann sa, e gen bagay ki posib ke nou kapab fè. Ou konprann? Donk, si Nehemi te fè li, li te mache pou yo, sètènman gen, gen fason ke n kapab fè l. Men de twa kesyon ke m gen pou refleksyon nan kad sa a. e wa dim sa w panse e si w gen lòt kesyon tou ou ka mete yo anba videyo a epi map fè kòmantè ansanm avèk ou. Premye kesyon, èske yon legliz ka ede manb li yo achte oubyen rekipere tè yo pou fè jaden? Èske yon legliz kap travay an pwovens ki konnen majorite manb yo se jaden yo fè epi yo gen yon pwoblèm tè, Oubyen yo te ipoteke tè a, yo te gen yon gran bezwen al ba yon grandon kenbe papye tè a epi ba yo kòb pou yo fè depans. Èske yon legliz, si l okouran de sa, li kapab ede manb sa yo rekipere tè yo? Oudimwen si yo pa t gen tè ditou, èske youn si youn nan yo ta gen yon pwojè pou achte yon tè men l manke kòb, èske nou panse se yon bon bagay pou legliz ta kapab ede l fè sa? Yon lòt kesyon pou refleksyon, Èske yon legliz ka ede manb li yo achte pi bon zouti pou fè pi bon jaden. Sa ekstrèmman enpòtan. Nan legliz ki an pwovens, kote majorite manm yo se jaden yo fè, si zòn nan rekile anpil, yo gendwa pa gen aksè a bon zouti. Èske yon legliz ka ede yo achte pi bon zouti? Paske m konnen gen anpil legliz pwotestan ki nan zòn rekile k ap ede mizisyen anndan legliz sa a genyen bon zouti pou yo fè mizik, bon gita, bon sentetayizer, vin avèk dèlko, bon miksè. Ok, mizik lan bon. Sa se aspè rebati tanp la. Men si yo ta bezwen fè manje, plante manje, epi yo manke zouti, èske legliz lan ka ede manm sa yo ki fè jaden achte pi bon zouti pou yo kapab fè pi bon jaden? Twazyèm, yon dènye kesyon, Èske yon yon legliz ka etabli yon fon espesyal kote manm li yo ka vin prete lajan pou fè jaden? Ankò, si legliz la nan yon zòn, nan yon zòn pwovens, nan yon zòn rekile, e ke majorite manm yo se jaden yo fè, E m konnen sitiyasyon an konn gen moun ki vle fè jaden, yo manke kòb pou yo achte entran pou yo kapab kòmanse sezon an. Èske yon legliz kapab gen yon fon spesyal pou ke manm yo vin prete lajan, olye yo al prete l nan men yon moun izirye deyò, yo ta vin prete l nan fon sa a, yo fè lajan, epi apre rekòt, lè yo vann rekòt yo, yo ta kapab remèt legliz lan lajan an. Sa se lide, sa se lide. E ankò, se lide ki nan kad refòm agrè ke Neyemi te fè, paske Neyemi pa t konsakre l nan aspè espirityèl e senbolik lan sèlman, li te rann li kont ke moun yo ki pral travay nan tanp lan fò yo gen manje e fò yo kapab vin pataje rekòt yo chak ane pou moun ka gen manje. Kòman yo pral fè pataje rekòt yo si yo pa gen kontwòl tè a ki se mwayen de pwodiksyon ke yo gen? Antouka, se sa m te vle pataje ansanm avèk nou. Sijè sa enpòtan anpil, donk m pral kanpe la. E jan m te di l la, si w poko abone a chanèl la, abone, klike sou ti klòch la, Renmen videyo a si l fè sans pou ou, fè kòmantè, pataje l avèk zanmi ou pou ke refleksyon yo kapab kontinye. Nan refòm agrè Neyemi te fè a, se la nou gade kèk bagay, nou te gen dwa al pi plis, men m pa vle pou videyo a twò long, nou ka fè kòmantè anba videyo a, epi n ap kontinye konvèsasyon an. Nan pwochen nimewo a, ki sere pa 24, nou pral gade wa David avèk agrikilti, paske wa David se te papa Salomon, nou te gade nan repa nimewo 22 a pwojè agrikòl ke Salomon te genyen, ebyen nan 24 la nou pral gade enpe nan sa David te fè pou agrikilti peyi'l nan epòk li te wa. Se te Refleksyon Eko-Teyolojik pou Ayiti, ankò yn fwa m di'w mèsi paske'w te la ansanm avèk mwen, e n'ap rete an kontak, e non'm se Gelin, Ankò se yon plezi pou nou pale ansanm Bondye beniw kenbe la pa lage.